Nou pral pale de prezantasyon, men de 4 tip de prezantasyon, prezantasyon an gwoup, prezantasyon su le sèks, aj, e yerachi sosyal. Prezantasyon su le sèks. Kòm si. Sa se yon ka premye tip la. Ex. Apre yon tip pati. Egzat. Prezantasyon lè ou ansanm avèk menaj ou oubyen madanm ou. Kòman ou prezante On prezant lòm a la fam. Pa egzanp, mwen menm avèk Noe. Ok, mwen menm avèk Noe.
Se mennaj mwen epi pandan n ap mache li rankontre avèk Erne. Te mèt mwen konnen Erne se zanmi Noe, mwen pa gen tan, mwen pa gen dwa gen tan kouri salye l, vole sou li. Kòman ou ye? Vole nan tòlèt li. Egzat. Kòman ou ye? Non, ou pa dwe fè sa. Se Noye k ap di, Jonas, mwen prezante ou mennaj mwen, oubyen madanm mwen, Meniz. Si mwen chita, m pa gen dwa leve pou m salye Erne. Mwen jis lonje men m, mwen di bonjou avèk yon souri nan vizaj mwen. Jiskaprezan w la?
E si w grangou?
Ou p ap souri?
Non, ou sipoze montre sa. Ou pa sipoze montre ou grangou a e erne. Ou sipoze ri, fon ti souri. E pa kra kra kra, e avèk yon souri nan vizaj ou. Ou sipoze ri an franse. Egzat.
Dezyèm tip de prezantasyon an se laj. Ou prezante moun ki pi jèn nan avèk moun ki pi aje a. Pa egzanp, mwen menm avèk erne. Egzat. Li mennen m lakay li. Epi, pou mal salye e manmanl ou byen grann ni se pa grann ni pou l di grann mwen prezante ou zanmim meniz se meniz mwen prezante ou manmim mwen prezante ou grann mwen e pi si mwen si poze kanpe ou byen si mwen chita mwen si poze kanpe pou m salye grann ou paske li pi gran pase eske nou la avanse Twazyèm tip de prezantasyon an se prezantasyon yerachi sosyal. Se ran, ran moun nan, nivo moun nan, ki ran sosyal moun nan. Ou prezante moun ki gen ran pi piti an avèk moun ki gen e ran pi elve an. Pa egzanp, yon direktè avèk yon. Yon senp anplwaye. Yon senp anplwaye ou byen yon pwofesyonèl. Ok. Ou prezante Anplwaye a avèk direktè a. Ou pa ka di direktè, Je te prezante Meniz. Noye.
Ok, Je te prezante Noye. Ou pa ka fè l. Se moun ki genyen ran pi ba a, ou prezante avèk moun ki gen ran pi elve an. Sa vle di, nan tout kote, ti piti yo gen bag avantaj yo. Egzat. E gwo yo.
Ok.
Men, nan erachi sosyal lan, fò w toujou met sa nan tèt ou, ou prezante moun ki gen ran. pi ba avèk moun ki gen ran elve a men pa kont ou pa ka prezante fam a lòm se lòm a la fam lò rive nan sityasyon sa se fi fi a se lòm se gason an ou prezante avèk fi a fò mete sa nan tèt ou menm si ran e fi a gen pi gran wòl ou pa ka di e madam je te prezante noye Ak se fi an ok. Mwen se konsa sa sa menm si fi a gen 80 tan epi gon timoun ki gen yon mwa son gason li ye son gason li ye ou dwe ou dwe ou dwe di ou dwe kite maskilen an anpòte sou feminin sa vle di gason toujou gen priyorite se sa? Wi gen yon bagay ankò lè lè moun nan pi aje wap salyel se pa ou menm ki pou kouri lonje men ba li se li menm ki Non Jemel, sil pa fè sa ou menm ou pa sipoze vole pou yon bwasel ou byen ou bol ou pa ka fè sa. Ou ka jis di bonjou, bonswa epi fini. Exact. Bonjou, bonswa. Bagay pou nou evite lè nou nan stil de prezantasyon, ou pa ka di bonjou mesye dam. Sa pa sosyal. Bonjou medam, bonjou mesye. Sa yo, ou pa ka di bonjou mesye dam. Sa yo pa lojik. Prezantasyon an gwoup Pa egzanp, ou rive nan yon piblik epi ou kòmanse pale, w ap prezante w avèk piblik lan. Se, m ap pran egzanp lan sou mwen. Mwen se, ou salye avan, Bonjou, mwen se Meniz Flerelus, mwen etidye syans kontab, mwen gen yon sètifika an marketing, e yon enfòmatik biwotik. Mwen se yon kretyèn. Mwen soti Nòdwès, mwen renmen bagay natirèl. Ou di tout ti detay de ou menm, ou poko mwen pa marye. Lè sa yo moun piblik lan ap anvi konnen kiyès ou ye. Sa e prezantasyon an gwoup. Mesye yo, fò nou evite lè n ap pale avèk medam yo tou, lè n ap prezante nou, fin prezante nou avèk medam yo, Epi te met se zanmiw apre pou gentan di wouch ou bèl Ban mwen nimewo w ou paka kouri dil konsa. Sa rele soumoun. Exact Men moun nan tou lap wè lap wè lap di oh ou twò soumoun li ka pa diw sa epi lòt moun ki te fèw sa yo lan wi lap dil. E si w anvi di moun nan yon ti pawòl kisa kisal ka di. Wap tann.
Wap tann lò fin salye l. Apre prezantasyon an, ou ka mande, premye kesyon ou ka mande moun nan apre prezantasyon, kisa ou fè nan lavi ou? Ak kiyès ou ap viv? Ou pase sou kote.
Egzat.
Epi apre. Apre sa ou di banm nimewo ou non.
Non, avan ou mande nimewo a, ou rive konsa, premye kesyon, kisa ou fè nan lavi? Ak kiyès ou ap viv? Ou esplike moun nan tout bagay sa yo. Men, lè ou ap fè yon prezantasyon, piko mare min ou, piko fache sou moun nan, kòmsi te mèt

Non men. E si moun nan fòse li tou ou ka wè. Ou ka pè. Ou ka kouri. Ou ka kouri.
Non se fason moun nan. Men Erne, ou gen ou dwe, ou pa dwe devalorize ou tou. Ou pa dwe di moun nan, a m soti nan yon fanmi ki pa elve, mwen gen pwoblèm kòb, mwen pa ka manje. Ou pa ka di sa nan lè w ap fè yon prezantasyon avèk yon moun. Ou la?
Men avanse nèt Beliz. Yon pakèt moun lè yo rive yon kote e lè yo ap prezante yo, dèfwa ou pa konn si se non an pou yo di avan oubyen si se prenon an pou yo di avan. Kiyès yo ta dwe di avan, sa se pwodikè ou ki pou poze l. Ok.
Ou di, an Ayiti lè, nenpòt sa w ap ekri an se ou mete prenon e non. Ok. Men pa egzanp so m ap ekri, mwen, mwen, m ap ekri yon, yon dosye pou m voye laba, e Etazini, mwen sipoze mete.

Pou nou konkli, se nan stil de prezantasyon sa yo depi nou mete yo an pratik, lè w ansanm avèk mennaj ou, ou konnen se ou prezante lòm a la fam, ou prezante gason avèk fi a, nan sèks lan, nan aj lan, ou prezante moun ki pi jèn nan avèk moun ki avèk moun ki gen aj pi aje an, epi nan ran sosyal lan se moun ki gen ran pi elve a. moun ki gen ran pi ba avèk moun ki gen ran pi elve a ou prezante. M panse si nou mete yo an aplikasyon, nenpòt kote nou rive, nou kapab salye nenpòt moun, nou pap nan gen pwoblèm pou salye wadèvè moun. Mwen, pou mwen fini, m ap di mèsi avèk tout moun ki abone avèk chanèl YouTube mwen an, ki ekri, yo di akoz yo tande m sou Radio Storm. Mwen di nou mèsi e ou menm ki poko fè sa, Ale sou youtube ekri princess Meniz abòne like kòmante map reponn ou avèk yon bèl ti kè pou montrew kòman mwen renmenw e wap jwenn plezi sa wap jwenn emisyon an tou sou Chanel lan merci avèk tout moun.
Ok mèsi chanel la.